Plizyè dizèn fanmiy ak pwopriyetè nan Labòd komin Okay denonse leta ayisyen ki vle pran tè yo pou yon ti kras monnen pou agrandi ayewopò entènasyonal Antwàn Simon Okay la. Abitan sa yo kite move kou kong ki tout fwa di yo pa kont pwojè ayewopò entènasyonal la men fason otorite yo vle fè ekspwopriyasyon an pa nan avantaj yo ditou. paske montan ki ofri a p ap pèmèt yo achte ni konstwi lòt kote nan depatman. Nan kad yon konferans pou laprès jounen 8 jen 2026 la, sitwayen sa yo ki manifeste mekontantman yo epi di yo pa dakò resevwa 12 mil dola ameriken pou yon sèzyèm tè, sitwayen sa yo ki te mete tèt yo ansanm pou gen konsiderasyon ki fèt nan ekspropriyasyon an, ann koute divès reyaksyon fanmi sa yo. M nan vil okay. Mwen menm mwen se yon malerèz. M gen 7 pitit bay reskonsablite. M achte yon ti kote, m kole tèt mwen ak timoun yo, m fè yon ti abri m rete depi aprè tranbleman de tè 14 out. Kounye a m wè, m prèske deyò, m pa konprann kòman m prèske deyò, kote m pral met pitit mwen yo, kote m pral rete si m ap ret nan lari avè yo. M ap mande pou m jwenn jis, pou m jwenn jistis mwen, pou yo, pou yo peye m ti kote m genyen an, an dwa ak timoun mwen yo pou m al yon lòt kote, men m pa ka pran yo pou m al yon lòt kote ak ti sa y ap ban mwen an. Ou pa ka jwenn tè pou w achte. M al nan Haje Janti Augustin de lòt bò Lasous, yo di m pou m achte yon ti kav yon sektè pou 10,000 dola ameriken. Nou mande ke yo respekte konstitisyon an, paske lwa sou ekspropriyasyon bay kòman sa dwe fèt. Si lwa sou ekspropriyasyon di ke yo dwe peye nou tèren nou an fonksyon de valè ke yo vo nan moman ekspropriyasyon an ap fèt la, mesye yo pa ka deside ban nou pri yo vle.

M fè yon pitit gason la. Kounye a m kwè l gen trant konbyen ane. Mwen menm m pa vle pou ayopò vin dedomaje m. Lè l fin dedomaje m pou m al dòmi anba pon. Paske sa yo di y ap bay la l pap ka regle anyen pou nou. Mwen menm m mande pou yo dedomaje m pou mwen. M ap pale de Théobald Jean Jacques avèk kò ti kò gwoup Okay ki fè konprann ke y ap fè ayopò. Y ap presepite sou nou pou y ap ban n ti monnen. Ti monnen sa pa ka menm achte yon katè. Nan zòn kote nou rete a. M pa bezwen di w lè n al yon lòt kote ou konnen se ti lajan ayewopò sa k nan men nou, nou p ap ka achte tè nan lari nou pral dòmi. Alò n ap di Jean Jacques Theobald aranje l, nou pa gen pwoblèm pou l vini pou l achte nan men nou pou n pou yo fè ayewopò. Dayè bèl bagay la se pou nou l ap bon e nou nan zòn nan l ap itil. Si tout fwa yo vle fè l ke yo vin an bon linyon. Jean Jacques Theobald direktè finans Okay. Se li menm ki k ap fè konminezon a yon ti kò gwoup Okay ki di yo bouke tann, yo bouke tann pou yo vin vòlò tè moun men yo pa bouke tann

son reji pa la pa la lwa di 18 septanm 1979. Su se pwen, nou mande transparans nan sa k ap fèt la. Nou mande jistis, nou mande reparasyon, nou mande dedomajman jan la lwa di l la. Wi nou vle a ayewopò, men nou pa dakò pou jan leta ap fè bagay la. Li enpòtan pou n fè remake se nan dat 20 mas 2026 pase a yon avyon IBC Airways ta pral kite pis ayewopò a, akoz espas ayewopò entènasyonal Antoine Simon Okay la ki aparamman twò kwense, daprè kèk sitwayen nan depatman an ki swete ekspwopriyasyon an efektiv, yon fason pou modènizasyon ayewopò entènasyonal Antoine Simon Okay la vin yon reyalite tout bon vre. Depi depatman Sid vil Okay, David Luzumis pou RGDH, Radyo Ginen Dayiti 92 pwen 9. M gen 7 pitit bay reskonsablite. M achte yon ti kote, m kole tèt mwen ak timoun yo, m fè yon ti abri m rete depi aprè tranblemanndetè 14 out. Kounye a m wè, m prèske deyò, m pa konprann kòman m prèske deyò. Kote m pral met pitit mwen yo, kote m pral rete si m ap ret nan lari avè yo? Kisa n ap mande? M ap mande pou m jwenn jistis mwen, pou yo peye m ti kote m genyen an odwa ak timoun mwen yo pou m al yon lòt kote, men m pa ka pran yo pou m al yon lòt kote ak ti sa y ap ban mwen an. Ou pa ka jwenn debou achte. M al nan Haje, Jantiyòdis, Andalou, Dwalasous. Yo di m pou m achte yon ti ka 25 tè pou 10 mil dola ameriken. La pou nou denonse zak malonèt CPA plis Theobald ap fè nou, paske lan zòn Kans e anviwon, sèzèm de tèren ap vann 35, 40 mil dola. CPA avèk tout Theobald ofri nou 16 mil 125 dola ki pa menm ka achte demi sèzèm de tèren. Lò nou gade ka sa a, nou denonse l e nou di son abi leta fè nou. Nou deja pòv, leta pran nou pi pòv toujou. Paske lò li ban n ti mo kal monnen sa, nou pa ka al okenn kote pou n rachte tè pou n konstwi. Yo ban nou lajan an, yo pa anglobe lajan kay ladan l, yo yo sèlman lajan tè yo bay. Nou pa aksepte l e nou denonse l fòmèlman ak tout fòs nou, ak tout kouraj nou, nou di non a abi sa a. Leta a, se nou k Leta a, Leta a fèt pou patisipe avè nou. Nou di, nou vle ayopò. Men fwa yo pwa negosye. Negosye. Lè nou di ya yo pwa negosye ya, se pou CPA. Nou fè anpil renkont avèk CPA ki pa janm abouti a anyen. Jounen jodi ya nou lanse yon kri dalam bò kote yo pou yo vin jwenn avè nou popilasyon Kans e Labòd pou nou detèmine pri kay nou. pri tè nou epi pou nou tout bagay soti pou bagay. Men fòk ou pa bliye pou nou mande ke yo respekte konstitisyon an. Paske lwa sou ekspropriyasyon bay kòman sa dwe fèt. Si lwa sou ekspropriyasyon di ke yo dwe peye nou tèren nou an fonksyon de valè ke yo vo nan moman ekspropriyasyon an ap fèt la, mesye yo pa ka deside ban nou pri yo vle.

Se lakay nou pou nou viv byen e Bel bagay nou pa oblije wè se Canada nap wèl se Etazini se la France nou vle wèl lakay nou tou nou pou ayewopò men nou mande ke lajan yo ap ban nou an reflete valè tèren nou si yo ban noul la nou ka pranl nal yon lòt kote nal mennen vi nou jan ke nou dwe nou menm nou tap viv avan. Wi yo paka dedomaje nou pou nou pi pòv paske si si leta si leta li ap fè yon dedomajman. Fòk yo dedomaje nou an bon e di fòm. Si yon sezyèm tè nan zòn nan ka vann 35 ou 40 mil dola, si nou menm nou lan zòn nan, kòm ayewopò a se yon ayewopò entènasyonal, fòk yo ban nou kòb pou nou ka achte yon sezyèm tou lan zòn nan ankò. Nou pa ka, yo pa ka dedomaje nou pou nou pa ka achte ankò. Se kòm si nou ta di yo leta vle deposede nou, nou menm pou nou vin pi pòv. Non, nou pa dakò sa fèt. Paske nou pa vle abi. Enjis sa yo nou pa vle fèt. Nou vle ayewopò, men fòk yo dedomaje nou. nan pri valè machann, nan pri di mache. E ou menm madanm, kisa ou vle di? Mwen menm sa m ap di, mwen menm sa m ap di, m se yon vye granmoun m prèske fin mouri. Mwen menm mwen mande kote m ye a, mwen la depi an 86, m se yon pitit gason la. Kounye a m kwè l gen 30 konbyen ane. Mwen menm m pa vle Pwa yo pa vin dedomaje m. Lè l fin dedomaje m pou m al dòmi anba pon. Paske sa yo di y ap bay la, l pap ka regle anyen pou nou. Mwen menm, m mande pou yo dedomaje m pou m jwenn kote pou m ale.
Bon, m di bonswa tout moun. M ap di yon bagay, sof ke mwen pa al pale de leta santral. M ap pale de Tewobal Janjak avèk kò, ti kò gwoup Okay. ki fè konprann ke y ap fè ayopò, y ap presepite sou nou pou y ap ban n ti monnen. Ti monnen sa pa ka menm achte yon ka tè nan zòn kote nou rete a. M pa bezwen di w lè n al yon lòt kote yo konnen se te ti lajan ayopò sa k nan men nou, nou pa p ka achte tè nan lari nou pral dòmi. Alò n ap di Jan Jak Teobal aranje l, nou pa gen pwoblèm pou l vini pou l achte nan men nou pou yo fè ayopò. Dayè bèl bagay la se pou nou lap bon e nou nan zòn nan lap itil. Si tout fwa yo vle fèl ke yo vin an bon linyon. E si yo menm kem tande la yap vini yo vin ak pil kò chèf kò bandi de la nou menm tou nan zòn nan nou se bandi nou se nou bandi legal paske nou gen tout dwa nou pou nou revandike pou byen nou. Se byen nou se la nou fèt se la nou be la pi fò nan nou mouri tou jis nap mandel vin kòrèk nap resevwal an byen. Pase li te fè yon dènye renyon nan ba la se a yon pakèt. Etidyan ui psak Li te pran kel moutre e moun zòn nan k aksepte e ayopò nou menm nou pako vle ayopò ak 16 mil dola la kel kenbel achte tè nan vil lal fè ayopòl se se se fini e Jean Jacques Theobald direktè finans okay se li menm ki kap fè konminezon a yon ti kò gwoup okay ki di yo bouke tann Yo bouke tann pou yo vin vòlò tè moun, men yo pa bouke tann pou yo fè konblinezon pou yo al debloke Matisan, debloke Kafou. Sa vle di se yo menm ki jis di bouke tann, bouke tann, bouke tann pou yo ka vòlò tè nou bò isi a la. Jean Jacques Theobald, Direktè Finans Okay.

septanm 1979. Sur ce point, nou mande transparans nan sa k ap fèt la. Nou mande jistis, nou mande reparasyon, nou mande dedomajman jan lalwa di l la. Wi nou vle a ayewopò, men nou pa dakò pou jan Leta ap fè bagay la. Leta kòm nan di w Leta se yon sòt de degèpisman l ap fè, l ap pouse deni pou yo jwenn tè pou yo vann bagre nèg. Se yon lasezin debyen k ap fèt.

Men ki sa nou vle pou nou. Sa nou vle, nou vle, nou vle ayewopò. Nou vle ayewopò paske nou se Ayisyen avan tou. Se lakay nou pou nou viv byen. E bèl bagay nou pa oblije wè se Kanada nap wèl, se Etazini, se Lafrans. Nou vle wèl lakay nou tou. Nou pou ayewopò men nou mande ke lajan yo ap ban nou an reflete valè tèren nou. Si yo ban nou l la, nou ka pran l nal yon lòt kote nal mennen vi nou jan ke nou dwe nou menm nou tap viv avan. Wi, yo pa ka dedomaje nou pou n pi pòv. Paske si si leta si leta li ap fè yon dedomajman, fòk yo dedomaje nou an bon e di fòm. Si yon sezyèm tè nan zòn nan ka vann 35 ou 40 mil dola. Si nou menm nou lan zòn nan, kòm ayewopò a se yon ayewopò entènasyonal, fòk yo ban nou kòb pou nou ka achte yon sezyèm tou lan zòn nan ankò. Nou pa ka, yo pa ka dedomaje nou pou nou pa ka achte ankò. Se kòm si m ta di yo Leta vle deposede nou, nou menm pou nou vin pi pòv. Non, nou pa dakò sa fèt. Paske nou pa vle abi. Enjis sa yo nou pa vle fèt. Nou vle ayewopò, men fòk yo dedomaje nou lan pri valè machann, lan pri di mache. E ou menm madam, ki sa w vle di? Mwen menm sa m ap di, mwen menm sa m ap di, m se yon vye granmoun preske fin mouri.

M ap di yon bagay, sof ke mwen pa pale de leta santral, m ap pale de Théobald Jean Jacques avèk kò, ti kò gwoup Okay ki fè konprann ke y ap fè ayopò, y ap presepite sou nou pou y ap ban n ti monnen. Ti monnen sa pa ka menm achte yon katè nan zòn kote nou rete a. M pa bezwen di w lè n al yon lòt kote ou konnen se ti lajan ayopò sa k nan men nou, nou pa p ka achte tè nan lari nou pral dòmi. Alò n ap di Jean Jacques Théobald aranje l, nou pa gen pwoblèm pou l vini pou l achte nan men nou pou yo fè ayopò. Dayè bèl bagay la se pou nou lap bon e nou nan zòn nan lap itil. Si tout fwa yo vle fèl ke yo vin an bon linyon. E si yo menm kem tande la yap vini yo vin ak pil kò chèf, kò bandi de la. Nou menm tou nan zòn nan nou se bandi nou se nou bandi legal. Paske nou gen tout dwa nou pou nou revandike pou byen nou. Se byen nou, se la nou fèt, se la nou, be la pifò nan nou mouri tou. Jis nap mandel vin kòrèk nap resevwal an byen. Pase li te fè yon dènye reyinyon nan ba la se a yon pakèt etidyan UPSAC li te pran ke l montre e moun zòn nan k aksepte ayopò. Nou menm nou pa ko vle ayopò. Ak 16 mil dola l la, ke l kenbe l achte tè nan vil la l fè ayopò l. Se fini. Jean Jacques Theobald, direktè finans Okay. Se li menm k ap fè konminezon a yon ti kò gwoup Okay ki di yo bouke tann. Yo bouke tann pou yo vin vòlò tè moun, men yo pa bouke tann pou yo fè konblezon pou yo al debloke Matisan, debloke Kafou. Sa vle di se yo menm ki jis di bouke tann, bouke tann, bouke tann pou yo ka vòlò tè nou bò isi a la. Jean Jacques Theobald, Direktè Finans Okay.

Septanb, 1979. Sur ce point, nou mande transparans nan sa k ap fèt la. Nou mande jistis, nou mande reparasyon, nou mande dedomajman jan lalwa di l la. Wi nou vle ayewopò, men nou pa dakò pou jan Leta ap fè bagay la. Leta kòm m ta di w, Leta se yon sòt de degèpisman l ap fè. L ap pouse dè nou pou yo jwenn tè a pou yo vann ba gran nèg. Se yon lasezin dè byen k ap fèt.

Nèg CPA avèk Theobald gentan fè yon gwo erè devan nou paske nou menm pèp Ayisyen e espesyalman moun ki nan zòn nan m panse nou ka wè ke yo di y ap klotire pati tè ke ki pou yo nou wè gen bò ki mennen sou Labòd la ke ki ret atè a toujou ki pa klotire. Nou gen yon sitwayen ki te desann Okay kot Théobald lè l pale de sa avè l, Théobald di l li pa bezwen konn sa. E m tou di nou li pa bezwen konn sa pa konsène l. E m tou di nou sa, bò tè sa a nou wè ki rete atè a se pou Hervé Fourcand li ye, paske yo pa ko peye Hervé Fourcand ki fè yo pa ka klotire l. Si nou vle konprann mezanmi konprann, ale di nèg yo se tè yo vin ranmase lan men nou pou mete gran nèg Pòtoprens, pou mete nou deyò nou menm si nou vle livre byen nou nou menm, livre l men si nou pa vle. Degaje nou! M fè nou konn sa, tè a se pou Ève Foukan li ye! Grannèg okay m vle mete nou deyò! Yo voye n al lòt bò Laravin! Wi! Tè moun depi 2013 yo ki met non nan UPSAC la! Nou wè la tè a, yo klotire yo pa klotire l! Se pou Ève Foukan li ye! Yo pako peye Ève Foukan lajan an! Yo pako ka klotire l lakay yo! Men ay nou menm nou wè zak malonèt kè yo vle fè sou nou. Nou wè zak sa ke yo vle fè nou se pa yo vle mete nou deyò pou yo vin tè pou yo fè lokasyon lokasyon machin m pa kwè pat ka gen kap ka bezwen lokasyon machin mezanmi m pa kwè bagay sa yo mezanmi mwen pa kwè sa ou konprann dakò.